Gwo nouvèl nou pote pou ou nan videyo sa, Lapolis Nasyonal Dayiti tape baz 400 mawozo yon lòt fwa ankò mes chers amis. Gwo kouwè sa wap gade la ki se yon manb aktif e trè enpòtan nan baz 400 mawozo anba kòd. Rete gade videyo a jiska lafen m pral baw tout detay sou gwo kouwè sila. Paralèlman, lapolis an nasyonal Dayiti mete pye l atè pòs Machan, bandi kouri kite zam, kite machin. Malerezman pa genyen ki mòtèlman blese, men genyen 2 zam yo kouri kite la ayayay, zam sa yo ap itil pnh la mes chers amis, rete konekte nou gen videyo e m pral montre w kòman sa te ye. Yon lòt bò la. Reginald Boulos ke nou pat janm tande pale de li, fon parèt tèt li la, e medam mesye se yon trè trè movèz nouvèl. Rete konekte m pral baw detay, e m pral fèw tande kisak rive Reginald Boulos. Gwo batay pete antre Maître André Michel e Nenel Cassy, SDP dechire moso pa moso, Nenel Cassy kraze kite sa e gentan ap mobilize moun pou yo pran tèren an la pou yo wè kòman yo kapab bay PM Ariel Henry yon leson. Ki sa k pase antre 2 mesye sa yo? Èske se manje an Mèt Andre Michel manje pou kont li? Rete konekte anndan videyo sa m pral fè w tande koze. Se kèk pami gran pwen Nou pral devlope pou ou nan videyo sila a. Bonjou bonswa depan dam mande lè ou pral gade videyo sa ki gen ladan n kèk pami gran pwen k ap domine aktyalite an. Avan menm nou antre nan devlopman gran tit yo. An kelke segond, abòne ak Kechou News si tout fwa w potko janm abòne, bay videyo sa yon grenn like, kopye link lan lage lan tout kote, yon fason pou plis moun kapab enfòme, e konsa tou ou kapab ede platfòm sa avanse pou pi douvan. An kelke segond, kite m salye de manyè spesyal, chak grenn abòne ki toujou prezan, ki pa janm absan sou Kechou News, E nap swete joyeux anniversaire a ou menm kap gade video sa ki te fèt yon jou tankou jodi an. Medam mesye jan ke nou te anonsew nan debi video an se yo pou pè. La polis se fòs legal lan. Kesyon bann ti santi pise, tou santi mayas, zèl sapat nan pye yo ap mache bay la polis defi mache kidnape moun, dekapitalize popilasyon an, vyole jèn fi, yon seri de bèl fanm mesye. Nèg sa yo, kot si fanm, se, se nenpòt 50 kilomèt pou yo taye pa rapò avèk fanm yo epi ou gade, wè ti malandren yo ap kidnape medam yo, 3, 4, 5 ap, ap kouche yo, y ap bat yo. Epi ou wè nèg sa yo ap mete bi, ap mete mab, ap mete tèt bwòs nan peni yo mes chers amis, ebyen se yo k pou pè, Lapopo li menm li pa ka pè paske se fòs legal nou ye malgre nou konnen yo gen bagay nan men yo. Ebyen medam mesye la polis pran yon grenn mawozo nan kaye lanmò san jou la lè lap fè apèl ebyen gwo koure sa wap gade la otomatikman lap oblije mete absan pou li baz 400 mawozo pran kou se pa lanmò san jou se pa gaspiyay se pa kòlèg men gwo koure sa wap gade la ki se remi renel alyas lele ki genyen 30. Rekòt kafe sou zo bra tèt li, anba kòd nan Mirbalè nan riyèl Sen Lwi Mècham Zami kote lapolis te depoze lapat sou li jou ki te premye out 2022. Ebyen fòk nou di w misye te an kaval, sa vle di misye t al mawon nan departeman Centre peyi an aprè l te fin patisipe nan. Kanbriyole yon ponp a esans nan komin Kwadèboukè, ebyen malerezman pou mèt ponp sa misye te kouri li tal kache nan zòn Mirbalè ebyen lapolis depoze lapat sou li jounen jodi misye pa mòtèlman blese Men, lapolis pran yon grenn nan mawozo toujou. Nan aktyalite, jodi madi an byen bonè la, lapolis te fon poulòp nan zòn pòs machan, kote yo pa pran gwo koure, pa genyen ki mòtèlman blese, pa gen arestasyon ki fèt, men fòk nou di w lapolis jwenn bagay. Ebyen, nèg yo kouri kite machin, yo kouri kite 2 manch long sa w ap gade la ki se 2 zam, Otomatik 2 AR 15. M pa twò konn zam, men moun kap gade videyo sa ki konn zam ap konnen 2 AR 15 kòman sa kapab itil pnh lan mes chers amis. Ebyen yo te kouri kite yon Mitsubishi e ki te genyen plak AA 40 596 avèk yon kanntè kanntè sa se kanntè meri de pòtoprens gwo koure yo yo menm yo te vòlè ebyen lapolis fon pote boure sou yo la yo kouri kite 2 zam yo e yo kouri kite 2 machin yo jan wap gade nan dom nan la se video sa lapolis li menm li te prezante Reginald Boulos mèchan zanmi depi Aprè asasina prezidan Jovenel Moise pa gen moun nan ki wè l nan peyi Dayiti, prèske absan sou sèn politik lan e nou konnen yon nèg ki t ap fè politik aktif, ebyen mes chers amis li fon parèt tèt li la yè ki te premye out 2022 a men se avèk yon trè trè movèz nouvèl kote l fè konnen li kite tèt pati MTVAyiti ke li menm li te nan tèt li. e misye fè konnen li gen pwoblèm sante. Sa vle di, etad sante Reginald Boulos pa bon menm menm menm. Ann tande odyo sa a avèk Liliane Pierre Paul pou n kapab gen yon ide de kòman Reginald Boulos li menm li ye e prensipal rezon ki fè li kouri kite pati MTVAyiti an. Toujou nan aktyalite politik la, MTV Ayiti, Reginald Brosse, doktè, prezidan MTV Ayiti anonse li pran retrèt li nan aktivite politik ak biznis an Ayiti. Men sa l fè konnen nan yon lèt li ekri manm ak militan pati MTV Ayiti ki pote dat jodi a premye dawout, Li di sa fè 14 mwa apre pèsekisyon politik li t ap sibi, vyolans ki t ap fèt kont li, li oblije al monte tant li lòt kote, li pa nan peyi a, li oblije al kanpe lwen peyi a. Depi mwen te fòse kite peyi a, kondisyon lavi pèp ayisyen an vin deteryore chak jou pi plis. Klima vyolans lan, li pa gen kontwòl. Lamizè a, se bliye sa, l ap vale teren. Epi, dan tout lòt sitiyasyon yo vin pi grav, mepri ki te deja te fè tout moun met men nan tèt vin pi grav e vin ranfòse nèt e vin fè ke lavi popilasyon envivab jounen jodi a. Antretan, pati nou an tou li konnen boulvèsan sitiyasyon kriz andedan n avèk divizyon e dezakò patikilyèman konsènan akò 11 septanm nan nou te siyen, akò 11 septanm 2021. Se toujou Reginald Boulos k ap pale, mwen vle pou m raple e sinyati akò 11 septanm nan, si gen moun andedan pati a k pa t byen konprann ni e apiye l, e sèten kad ak militan, e m kapab di sepandan li te resevwa vòt tout 7 manm. Direksyon MTV Ayiti a. Donk gen dwa gen pwoblèm nan baz men e 7 manm direksyon yo nan direktwa la yo te apiye sinyati akò a. E divizyon andedan pati an pouse m e genyen yon mwa pou m te mete an plas yon komisyon refleksyon pou relanse pati a. Rapò e komisyon sa a e yo soumèt li bay prezidan avèk 2 gadyen pati a. Pati a gen 2 gadyen. E nou te pataje sa ki te di yo tou yè ak fondatè pati an, fondatè yo, manm gwoup refleksyon estratejik pati a ansanm ak kòdonatè rejyonal yo. E sou kote tout bagay sa yo, se toujou Doktè Reginald Boulos k ap pale, Mwen konnen depi kèk mwa la mwen gen pwoblèm sante seryezman, daprè sa l di. e ki vin fè ke mwen limite e pandan tout peryòd e boulvès sa yo nan kapasite m pou m enfliyanse epi pou m gide pati a nan bon wout. E li toujou kontinye toujou nan lèt sa l voye bay militan yo ak manm pati a, e lè nap gade e sitiyasyon pèsonèl mwen, eta sante m ki pa anfòm, ebyen mwen oblije retire m nan tèt prezidans pati MTV Ayiti a. Se yon desizyon difisil ki pa fasil e ki fè m lapenn anpil etan done volonte m pou m mete tout sa m genyen, tout mwen menm pou kontribye pou mete Ayiti sou wout pwogre e kèlkanswa sakrifis ke mwen dwe konsanti pou mete Ayiti nan plas sa e pou pèmèt ke MTV. Ayiti reyisi, mwen dwe fè l. Lè m konsidere le fèt ke direktwa pati an disoud, li pale konsidere direktwa pati an, direksyon an, li pa la ankò, se yon komite jesyon ki gen 5 manm ki nonmen pou reprann direksyon pati an e rive mete tout plan pou relanse pati a sou pye epi prepare nan delè

Kòdonatè rejyon yo, Marie Carmelle Christophe, responsab òganizasyon popilè. Komite jesyon sa a, l ap genyen apui 2 gadyen pati an pou akonpanye yo nan tout travay y ap fè chak jou. 2 gadyen sa yo se Edner Jean ak Jean Obert Lalane. Mwen ankouraje komite jesyon an pou l mete pati a nan sèvis popilasyon an, pou l kontinye konba pou jistis sosyal e toujou brandi drapo batay kont koripsyon, kont kontrebann e tou goumen pou gon klima sekirite ki tabli kòm priyorite nou dwe genyen se sekirite a ki dwe retounen avèk revandikasyon nan nannan revandikasyon pati a epi tou pou nou kapab garanti yon prezans efikas MTV Ayiti arebò Tab dyalòg nasyonal la e nan chèche yon solisyon nan konsansis nan kriz kap boulvèse peyi Dayiti, komisyon negosyasyon pati an avèk enstans nasyonal ak entènasyonal yo, men kiyès ki ladan yo? Dezòmè, gen Doktè Emile Charles, kòdonatè, Gerald Jean ak Marie Carmelle Christophe, manm. Mwen regrèt e mwen pran distans mwen kit se avèk politik, kit se avèk biznis nan peyi Dayiti. Mwen remèsye tout moun, fanm kou gason, ki akonpanye m e ban m konfyans yo pandan tout avanti politik sa a. Twazyèm wout lan li posib e li nesesè pou Ayiti cheri nou an. Se pou rezon sa a, mwen konte sou lespri, pa gran panpan men moun ki kapab konnen ki lè pou. Yo fè retrè, sa vle di espri abnegasyon e espri patriyotik tout moun, fanm kou gason, ki kontribye pou fè MTV Ayiti yon eleman enpòtan nan lavi politik peyi a, e pou yo fè tout sa yo kapab pou fè twazyèm wout lan, twazyèm vwa a, reyisi. E se li menm ki kab pèmèt transfòmasyon ak valorize Ayiti. E mwen mande nou pou n resevwa, avèk respè, salitasyon patriyotik mwen, Doktè Pierre Reginald Boulos, prezidan MTV Ayiti. Alò, sa k enpòtan nan lèt la nou dwe retni, li di, li pran distans li, kidonk li fè yon retrè, nou pa konn si s on retrèt, men l fè yon retrè nan kesyon politik ak kesyon biznis nan peyi a, e li pale de eta sante l ki pa bon, epi boulvès ki te genyen nan pati. Gwo zen nan la República mes chers amis, divòs antre Maître André Michel e Nenel Cassy, 2 gwo koure a vès sa yo nou konnen ki tap souse avèk PM Ariel Henry. Nèg yo te itilize pèp lan pou yo te kapab voye Prezidan Jovenel Moïse ale, yon bagay ki pat fèt. Men yo te fè pèp lan konnen barikad yo se te avni yo, ebyen nou wè medam mesye pa genyen anyen ki rezoud nan sa yo tap repwoche Jovenel Moïse yo e nèg yo al fouwe kò yo anba PM Ariel Henry peyi an vin pi mal ebyen m pa konnen si se manje yan oubyen si se graten brile oubyen si se Plat kay Ariel Henry SD nèg SDP yo patikilyèman e Andre Michel ap panliche pou kont li ap manje graten yo pou kont li epi li kite Nenel Cassy ap kriye l pa ba l ladan l ebyen deblozay pete jounen jodi an la Nenel Cassy bay konferans de près li menm pou l di l divòse avèk nèg sa yo E li rejwenn pèp la. Kòm pèp ayisyen sa mwen menm m pap foure dwèt mwen nan dife pou nou paske m pa kwè kounye a nou ka vin nan kite nèg sa yo itilize nou ankò. Nou bezwen bay PM Ariel Henry yon leson. Men nou bezwen nouvo lidè. Nèg sa yo pou sa yo te fè nou la m pa kwè nou pral aksepte antre nan lojik mache avèk Nenel Cassy. M pa konn sak pase egzatteman. Men m garanti w, se yon kout mal taye ki fèt antre pouvwa an plas lan, Mèt Andre Michel, Nènè e avèk Nènèl Cassy ki koz misye ka ap pale konsa. Ann tande kisa Gokure ak vès sa li menm li t ap di nan konferans pou laprès sila. Jodi a Ariel pou kont li avèk kèk ti zanmi. E se sa l ye. Ariel pou kont li avèk kèk ti zanmi. Nou te siyen akò 11 septanm nan, se aprè tout lòt aktè yo pa t rive tande sdp pou yo te wè nesesite pou yo fè fwon komen pou yo bay peyi a yon solisyon aprè asasina Jovenel. Jovenel mouri 7 jiyè, Ariel moute 20 jiyè. nou tann jiska 11 septanm 2021 pou n siyen yon akò, paske n t ap chèche antant avèk Mobutu. Anndan akò sa a, te genyen tout revandikasyon pèp ayisyen an, tout sa nou te konn ap di nan lari a, e Ariel te ba n garanti ke l pral aplike yo. Jodi a, pwosè Petwokaribe a pa fèt, nou tout nou konstate sa. Se sa k dwe m klè. Jodi a pa gen sekirite oken kote nan peyi a. Okontrè, gang yo ogmante, yo pran plis tèritwa. Se sa k verite a. Jodi a, n ap dakò avè m masak yo pa gen jistis. E se sa k verite a. N ap dakò avè m nou te dwe fè konferans nasyonal. E se sa n te di. Pa gen konferans nasyonal jiskaprezan. N ap dakò avè m, kesyon dèmalòg la, li te dwe trete, paske anndan dèmalòg la, gen de bagay ladan. Gen yon kote gen yon ak de koripsyon e gen yon lòt kote gen yon kesyon de kat elektoral. Anben, pa gen anyen ki fèt sou li. Nou te di, pral gen goumen k fèt pou chanje lavi moun yo, pou ede moun yo. Anben, jodi a, nou konstate. Ki jan sitiyasyon an ye? E se sa k verite a. Piske tout bagay sa yo te nan akò a, nou te di l te enpòtan pou n te siyen l, paske Ariel te bay garanti ke l pral aplike akò a. Jodi a nou tout ki la a, jounalis, kad yo, militan yo, pèp ayisyen, an n gade n nan je, èske akò sa a aplike? Akò sa a pa aplike. Piske l pa aplike, nou dwe pran angajman nou. fas a popilasyon ke l mete nan lari. E nou di nou menm, avèk fòs pa nou, avèk detèminasyon pa nou, avèk angajman pa nou, nou p ap lage pèp la nan wonn. Lè n te di akò, pèp la te antre. Jodi a, n di akò a kraze. E jan m te di l, jan m te di l la. M te di ke nou se ekip ki mye kalifye nan chanpyona a. Si y ap fè koken avè nou pou n bay chanpyona, n ap kraze chanpyona a. Moman an rive pou n kraze chanpyona a e pou pèp la pran desten l an men. E se sa l ye jodi a. Jodi a, si yon militan fristre, l gen rezon fristre. Poukisa jodi a, nan tout bwat Leta, cpht, Kafou la, militan pa nou yo pa bezwen travay? Sa k pase? Yo pa Ayisyen? Yo ka travay. Menm jan phtk ka travay, militan pa nou yo ka travay. Yo dwe fristre. Yo dwe fristre. Dirijan yo dwe fristre. Paske e pa sa nou te vle nan akò a. Nou te vle yon lòt peyi. Nou pa di ke pou jodi a pou Ariel pran pouvwa a pou l rete ladan pou kont li. Ariel fè 1 an nan tèt pouvwa a. Pouvwa monosefal la pa bay oken rezilta. Sa vle di se bisefal pou l ye. Se sa peyi a konnen. Si n ap chanje l, n a chanje l nan konstitisyon an. Sa vle di pèp ayisyen an, nou p ap mache sou dikte sa a. Se blan yo ki di fòk se monosefal, men blan yo sot fè ennan la a, yo wè ke monosefal la pa mache. Kòm si blan yo plis konn pwoblèm nou ke nou. Blan yo plis konn soufrans nou ke nou. An men nou di, nou menm pèp ayisyen, nou pral angaje n avèk tout aktè. Mwen pale a tout moun, pèp ayisyen. Mwen pale a tout moun. moun anndan peyi a, yo rive a yon sèl konklizyon, fòk nou met tèt nou ansanm pou n sove peyi a. E sa vle di kisa? Sa vle di n kòmanse reyini mas kritik la pou n sòti peyi a nan sa l ye la. Nou bezwen sèlman sipò pèp ayisyen. Nou pa ka kanpe nan wout. Nou sòti twò lwen pou n kanpe. Jodi a sitiyasyon an pa bon. Dola a se 145 gouds pou yon dola. Ensekirite a tout kote. Grangou tout kote. Gaz nou pa ka jwenn gaz. Pa gen anyen k ap fèt anndan peyi a. Mwen kwè ke Premye Minis Ariel dwe tire lè konklizyon. Li dwe fè yon chwa devan tout chwa ki devan li. Yon chwa k ap bon pou peyi a. Paske nou menm, yo konnen nou. Nou menm onivo SDP, yo konnen nou pap kanpe. Yo konnen se de rebèl nou ye. Yo konnen nou pap asepte sa ki la. Yo konnen tout manèv yap fè a, li pap pase. E jodi a, nou pral batay. E lè nou tap batay anfas Jovenel, blan te nan do Jovenel. Men nou te echwe anpil blan. E m te di eleksyon pa t ka fèt a Jovenel pou vin mete phtk ankò. E jodi a sa k ap planifye la a, se eleksyon k ap planifye pou al fèt pou phtk. Pa ka ba nou Martelly, y ap ba nou lòt moun nan phtk. Anben nou p ap pè pou sa. Mwen fè apèl avèk tout sektè, mwen fè apèl avèk tout kamarad ki vle chanjman. Anben nou menm, jodi a nou sou batay. Sa kap fèt kot Ariel la, li pa gen anyen pou l wè avèk pèp ayisyen. Li pa gen anyen pou l wè avèk enterè nou. Enterè nou yo se nou k pou defann. Kesyon, tout kesyon ki konsène André Michel e majori kamarad mwen yo, y ap reponn. Nou pa gen de pye se gen manm yon gouvènman eske Plenel Plasy dakò pou mande premye minis Rita Pierce kite gouvènman an? Trè bèl kesyon.
Nou dakò lè Ariel moute 20 jiyè. Nou di nou pap fè anyen avèk Ariel san akò politik. Nou pap antre nan gouvènman, nou pap fè anyen san akò politik. Nou fè akò politik, nou gen moun nan gouvènman. Jodi a nou di akò a kaduk, nou pa lye avèk Ariel ankò. Sa vle di nou pa rekonèt pèsonn. Ou wè, e pa sèl gwoup la. Kesyon sa a, m pa minis planifikasyon. M pa minis planifikasyon. Kesyon a, kite m reponn nou. Kite m reponn nou. SDP kite akò a a kwa kadi. E Ariel dwe ranvwaye tout moun ki nan gouvènman lan o non de SDP. Mwen wè lètman.

Nou wè nan fen entèvansyon m nan, mwen adrese m avèk tout aktè yo. Mwen site kèk non, mwen pale avè yo e mwen di yo, an n fè yon mach pou n sòti peyi a nan sa l ye la. Gen moun pwobableman ki ka pral dèyè djòb nan men Ariel e m ap swiv tout aktè yo. Jodi a nou dwe pi serye, pèp la bezwen nou pran l pi serye. nou bezwen pran l oserye. Nan sans sa a nou menm, nou di ke dyalòg k ap fèt yo la se enande dyalòg Wilem Lebon, dilatwa. Se menm dyalòg dilatwa yo k ap fèt la. Pandan se tan pèp la ap soufri. Nou pa ka nan dyalòg dilatwa ankò. Nou vle yon dyalòg definitif. E lè sa a, si aktè yo pa kapab pote solisyon an, anben pa gen lòt opsyon se pèp la k ap pran lari pou l ta bay solisyon.